Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye jodi an mwen vini avèk nouvo videyo sa pou nou mwen vin sige pale de imigrasyon mezanmi bagay la pran lari nouvèl sa fenk tonbe nouvèl sa pa pa chokew lè w tandel ui abinadè di konsa se lè mandal fini se lè sa nou pral wè Se lè manda pral fini se lè sa nou pral wè kotel pray bay ayisyen pwoblèm nan repiblik dominiken mezanmi janm te di nou an degaje nou pou nou fè ti papye a mezanmi avan ke yo fout nou tout deyò bagay la di nou pa gen lajan mezanmi bagay la bay pwoblèm. A ou konnen prezidan pa vle wè nou li pa renmen nou men. Pou mwen menm pou nou gen rezon devanl. Se fè ti papye a pase si men mandal pral fini li di konsa li pral jwenn ansanm avèk nou lap jwenn avèk nou vre pase nou wè sal fè deja ha bagay la di anpil timoun yap pran fanm gwo vant yap pran fanm ak timoun yap pran timoun yo pran granmoun yo pran kokobe, yo pran moun tèt dwat, yo pran moun tèt pa dwat. Sa vle di, moun yo jwenn yo pran. Hum! Sa vle di la a, tout sa nou fè, nou pa bon. Hum! Bagay la di, bagay la di mezanmi! Ki sa n ap fè menm nan peyi sa? Ou menm ki nan peyi an, ou gen anpil tan nan peyi an, di m ki panse ou, di m ki sa w ap fè? Ki okjetif ou genyen? Ki nouvo bidjè ou genyen? Kisa ou genyen menm? Kisa ou gen nan tèt ou? Kisa ou deside fè? Di m kisa w ap fè? Di m kisa ou vle fè? Èske ou pa gen yon nouvo panse nan tèt ou ke ou anvi fè yon siksè nan vi ou? Eske ou toujou met nan tèt ou wap rete la sèl kay vwazen an? Eske ou pa gen panse nan tèt ou wap janbe pi lwen? Pase peyi a pa ofri nou anyen, anyen ditou. Lè ou fè yon ti kòb, kòb la kote ou fèl la se la kòb la ale. Kòb la pa ret nan men w. Wadèvè kòb la te gen gwo non nan men w, kou ou chanje l, kòb la ale. Sa vle di kote ou fè kòb la, kòb la rete la. Sa vle di, menm lè ke ou te ka gen panse nan tèt ou pou di, ah, lè m touche ti kòb la, m ap fè sa, m ap fè sa, m ap fè sa. Lè w gade lè kòb la vini, li pa ka rezoud anyen, pase tout bagay chè. Tout bagay chè, lè fini, ti kòb yo pase floup floup. Men, ki lè n ap panse pou nou chanje vi nou? Pa gen travay. Sitou zòn camp yo pa tèlman gen travay pou fi. Se komès. E lè w fè ti komès yo, komès yo ale rapid rapid rapid si w pa konn sa w ye. Mezanmi, mwen vle pou tout moun fè papye nou, menm si nou pa gen viza, men n ap fè ti paspò nou, menm si yo pran nou, moun lakay nou ap voye ti kòb pou nou, pou nou remonte. Ok? M ap vini avèk nimewo 4 la pou nou. Ok? Bon, mezanmi, bagay la di, bagay la konplike nan men nou, nou pa konn sa pou nou fè. Gade sa imigrasyon fè moun sa. An nou swiv avè m. Mizè ayisyen ap pase nan ede jezi fè gras non tèt chaje sim te gen peyi poudye konsa yo tap gade nou poudye konsa tap maltrete nou jezi sèl ou wi poudi yon mo pou ayiti fè gras senyè fè gras. Menm chyen gen valè pase ayisyen. Ou pa kapab gade video sa pou kanpa touche kòb ak kòb lan ale. Se te ou menm ka viv nan yande. Se pa legal, bagay yo rèd, bagay yo rèd, fè pridan. Si ou pa tèlman nesesite ou pa soti nan lari sa, kounye a bagay yo rèd, yo rèd, yo rèd, yo rèd. Jezi woo! Mizè, mizè, mizè, gade imilyasyon senye. Gade imilyasyon. Tout kote nou pase nou pa boni. Tout kote nou pase.